Wè Fredly nan visye Fredly se nimewo 1. E pap gen anpil fanm ayisyèn je non. Mada m etone ou wè l misye gentan fè foundation ap ranmase kòb pran pòz manager l Fredly se mennaj Feddaelle depi nan Lyon e Lyon te fè revele nan moman ke l pa la Fredly toujou al manje lakay lan e Feddaelle a plizyè repriz Ta fè dè don avèk fredly. E fredly. Non fred non fredly gon pakèt medam nan moman atis ki nan mouvman rap lan. Misye se rale amitye avèk medam yo epi misye ap kouche medam yo. Fred dayèl selon enfòmasyon kem genyen se ta fredly ki ta fè demach akote festival orlando an pou fred dayèl jwenn viza rantre nan okazyon sa. E nan moman nap pale la a, Fredly ta deja ranmase kòb nan mon pakèt moun pou rantre li lwe limouzin restoran ebyen pou ke li kapab rantre Feddaelle. Men pa bliye Fredly apèn rantre, misye abite West Palm Beach nan ti chanm kay, li paka ale nan chanm kay la avèk Feddaelle pase kay la se anndan kay yon moun li lwe yon chanm kay. Donk misye gonse. Non map, men enfòmasyon map, Fredly se blofè brother. Ti vòlè sa yo si w pa mete yo toutouni y ap leve kominote a. Fredly bezwen achte machin nan an brother e mwen garanti w si l pa achte machin nan jodi an nan do moun sa yo se paske pawòl la gentan pale la jodi an. Ou di se Fredly ki fè kontak avèk ekip Orlando Festival la pou manmzèl jwenn viza? Viza yeah yeah. Bon kesyon viza e Fednaelle nan m gen twòp enfòmasyon de li.

Wi wi m te rigo legal wi an avanse an avanse. Si gon moun ki sonje non tito sa bonm non misye e misye non dyaz kè misye e nan kò la non ti dyaz e pòs. An pa pèdi tan nan non dyaz la. E misye pral pran fanm nan nan men fredly fredly pa manadjè feddael se mennaj feddael li ye sa w di m la e ti. Sa vle di fredly tout lè l tap pran pòz ranje bagay pou lion an se te blòf. E wap gade pou wè Fredly pèdi Ling li ou wè se men mennaj li lap kenbe met nan bagay la ou pa wè Fredly se men fanm li lap kenbe antre. Live sa se live de motivation e map di gwo congratulation avèk Fednaelle mwen ren si gon atis kem renmen a 100 pou 100 Fednaelle François I love her so very much e mwen si wè sèm nan tou gon atis kel renmen Fednaelle François pou some reason li rive sou mwen son jèn fi k rive sou mwen S on jèn fi k goumen a lavi, s on jèn fi k pa pè kritik, s on jèn fi ki kòmsi li menm li gon imilite lakay li e Bondye gen pou pase avè l plis. Paske anndan l bon. M pa konn si, paske sa l ap di yo si se te pawòl li t ap bay li pa t ap rive sou mwen. Paske m konn lè moun nan ap fake. So, mwen vrèman renmen Fednaelle e m vrèman, m pa konn ki kote w ap ye, ki kote w p ap ye, but gran sè w m pa ta ka fè w, m gen yon kado pou ou. So, make sure ke fè moun manager w yo kontakte m, Map kontakte sèm nan tou nou gen kado pou ou se premye fwa nap fè sa se premye atis si mwen pap anvi fon foto avèl se Fednaelle m renmenl anpil so atitid li rive lwen m santi lè lap pale kòm kèm kòm fè chè de poul so m santi ke kòmsi ti pitit sa li gen poul rive anpl lwen ou kapab pran egzanp Fednaelle ou menm ki an Ayiti ki son jèn fi ou bezwen fikse w sou chemen de ledikasyon. Fednaelle rive rantre etazini damerik jodi an se pa manman l se pa papa l se pa matant li se pa sè l se pa anyen okontrè ni manman l ni papa l mouri l gen 2 pitit yo fè l mechanste y ansent pitit yo pa okipe l yo fè l mechanste yo denigre l men l tèlman s on fanm ki gen tèt li haute Li telman son fanm ki gen high self esteem se sam renmen lakay li a, edikasyonl mennenl isit. Menm lèl te dènye rat li te gen sak genyen an. Ou ka piten ou toujou al lekòl, konnen ke ou pa ka fon piten sòt lè yo diw kaonvati wap manje danw. Ou ka son piten but ou son piten eklere. But lèw son piten ou son piten eklere ou son piten a taktik. Lè w son piton son piten sèt sòt ou son moun kòm si tout moun ka vini yo pran ou dwe fon bouzen a taktik al lekòl pou kapab aprann kòm se bouzen an son art li ye èske w konprann mwen e pa kòm si w la ap di w bouzen e pa ti bouzen raz bouzen manje ti bouzen raz ti bouzen kap pale de pou m peye yon kay ti bouzen kokorat ou ye Lè w jwenn yon nèg ou dwe di nèg la son tè w pral achte la èske w konprann mwen fin anraje kle machin ou nan dèyè ou pa konn kote w jwenn li tè w pral e tè w pral ou pral fèmen maten an paske nèg la bezwen bay lajan pou l al fè tè a sou bon li bezwen kòmanse ap ofri w gwo bagay ofri tèt ou an gran bagay pou l ka ba w gran bagay sispann ofri tèt ou pou yon sak diri tchako sispann ofri tèt ou de grangou al nan peyi w al chèche manje lakay ou manje tè manyòk pwa met anndan kay ou lè w ap sòti a nèg la vant ou plen Sispann fè grangou manje. Bouzen bouzen manje. Bouzen gran manje pa mennen oken kote. Premyèman y ap ansent ou paske ou toujou grangou. Ou bezwen chèche manje. Lakay ou manje tè, manyòk, pwa met anndan kay ou lè w ap sòti a nèg la vant ou plen. Sispann fè grangou manje. Bouzen bouzen manje. Bouzen gran manje pa mennen oken kote. Premyèman y ap ansent ou paske ou toujou grangou. Ou bezwen aranjew lè wap sòti ou pa grangou. M renmen e Fednaelle anpil, m renmen atitid li, m renmen anndanl, m renmen moun ke l prezante a. M renmen jenn fanm sa an Ayiti. Se yon jenn fanm ki al lekòl avèk grangou, se yon jenn fanm kal lekòl ki pa gen paran. Se yon jenn fanm ki met taktik li deyò pou l rive. Se pa yon jenn fanm ki rive a bouboun li sèlman. Li ka pase l ba yon ti kout bouboun, li ka renmen yon moun, men se yon jenn fanm ki rive a brenn li avèk edikasyon la, love you Fefe. Tout moun k anba live la mete congratulations to Fednaelle François pou mwen, di nou renmen l pou l ka fè plis efò. Se ou menm k ap swiv li. Sispann poste tenten de Fednaelle. Fednaelle pase. Fedna el nan pi gwo peyi o mond apre syel la e america congratulations fefe di fefe nou renmen fefe I love fefe oh m renmen fefe m fout renmen fefe I like dot blaouz cheri l nan bwat rad mwen yo si w bezwen ou kapab jwenn m pa konnen paske m pa ouvri mwen m gen chans mwen ouvri 2 bwat rad sa se nan bwat 60 lan m jwenn grenn kòsaj sa e ladan l mwen jwenn li konbyen l koute m 4 dola 3 Fednaelle François sa gen la ou pa konnen m m pa konnen w e m pa bezwen konnen w tou mwen menm Men m vin la e pou m vin di w konsa, pa okipe okenn dòlbòkè k ap vin bay konsèy, k ap vin fè lamoral, k ap vin pale kaka a djòl yo, vin fè w santi w raz. Pa okipe okenn moun k ap vin di w viza pa siksè. Viza pa siksè pou yo, chak grenn la a gen yon grenn fanmi yo k bezwen viza. Yo tout gen yon grenn fanmi yo k ap k ap kriye la Ayiti la k bezwen viza pou yo vin Etazini. Di yo konsa lè yon moun sot nan goud li al nan peso se menm bagay la. Lè yon moun sot nan peso l vin nan dola se menm vi a l ye. Ayisyen toujou la pou yo pale kaka menn, yo pa la pou yo ede moun nan men depi yo wè moun nan vle fè siksè, yo toujou ap vin di w tèl bagay fèt tèl jan, tèl sesi sela, depi kilè nou te moralis konsa? Nou menm ayisyen m konnen konsèy nou fasil pou nou bay, pase nou konnen konsèy gratis, nou fasil pou nou fè la moral, bagay sa yo gratis se pa peye nap peye pou yo. Epi avan nou pale a Fednaelle ale avèm pou nou fin pale, mwen menm kòmandan te di m kanpe dèyèl dan koko,